Yes! Bonswa, bonjou, sa depan nan ki moman w ap tande pòdkas sa. Non pa m se Jeff Blanc. M vin dyaloge avè w. Dyaloge avè m se yon platfòm pòdkas ke mwen kreye sa gen kèk tan. E menm si m pa vrèman aktif ladan, n ap eseye gade konprann ki ka ede w reyisi nan vi pwofesyonèl ou. nan vi sosyal ou. Platfòm sa a, mwen kreye l, se yon fason poutèt m ka fè w enspire de lòt moun. Nan kote mwen soti, ak kote mwen ye la, mwen ka konsidere tèt mwen kòm yon moun ki reyisi. Reyisit nan plizyè fason, ekonomikman, entèlektyèlman palan, sosyalman palan. Ban m fè yon ti brèf pou moun ki pa konnen m. Non m se Jeff Blanc, fèt Petyonvil, mwen leve Gwo Maren. Gwo Maren se yon twazyèm seksyon kominal nan Kavayon, se andeyo Mwen konsidere tèt mwen kòm nèg andeyò. Mwen fè tout etid mwen, yon pati nan etid mwen Gwo-Maren, tout primè mwen nèt. Mwen vin monte Pòtoprens, mwen al lekòl e mwen gen chans frekante moun, mwen gen chans ede tèt mwen grandi e mwen gen chans fè eksperyans nan premye radyo m ki se Radyo Nouvèl Jenerasyon ke mwen te entegre l. A lepòk sa mwen te gen 14 an. Mwen te entegre radyo sa. E m te toujou lekòl. Radyo a fèmen. M pèmèt mwen fè anpil eksperyans. E apre sa mwen fè plis de lòt radyo pami yo Scoop. Mwen travay pou RFM. Mwen fè 6 an nan radyo televizyon karayib. M fè tout etap yo nèt. Mwen te jiskaske m te teknikal manager yon epòk. M ap jere kesyon. zafè retransmisyon radyo a nan an kapital la oubyen an pwovens. Mwen son teknisyen an enfòmatik, mwen son pasyone de teknoloji. Yes! Bi podcast sa se jis pou mwen kapab di ou pa janm dekouraje nan lavi. Pa janm limite tèt ou. nan tout sòt sa wap fè nan lavi pa janm limine tèt ou depi ou limite tèt ou ou pap janm ka rive jwenn ou pap janm ka rive avèk sa ou ou bezwen rive nan vi ou pwan egzanp senp si ou kouche lakay ou ou pa chache ankenn opòtinite ou kouche lakay ou ou pa chache ankenn opòtinite anyen pou fè epitou wap atann sa n rele lamann nan tonbe. Kèk tan lamann pa tonbe. E nan labib m te konn sa. Lamann pa tonbe ankò kèk tan. Banm bon egzanp pou mwen menm. Mwen menm m pa fèt jwenn manman m gen kòb, m pa fèt jwenn papa m gen kòb, m pa fèt m jwenn, m pa fèt nan yon grand fami jan yo konn di a. M pa janm son ti nèg andeyò, m vini Pòtoprens. Mwen vin konstwi yon non, m vin konstwi yon brand, m konstwi yon bagay. Se ke avèk pasyans, m pran anpil imilyasyon, m pran anpil move malonèt, men mwen te gen objetif senp e klè, se ke mwen gen objetif, mwen vle atenn tèl objetif la ki se fons an min fè siksè nan yon sijè kèlkonk oubyen nan yon bagay kèlkonk, nan yon branch kèlkonk. Mwen deside avèk enfòmatik, avèk teknoloji e m pa frape, m pa frape lestomak men. Men, nan M se yon referans nan ede moun grandi biznis yo. M se yon eksperyans ede moun aprann fè kòb sou entènèt. M se yon ekspe, kòmsi m ka pataje eksperyans mwen ke anpil lòt gwo konpani, kit Ayiti, kit aletranje, yo benefisye de ekspètiz mwen. Si m pa t fè eksperyans de kote mwen te kòmanse from nothing to something, Mpa tap, ou pa tap ka gen opòtinite sa a la pou ap tande pòdkas sa a la. Ou menm kap tande pòdkas sa a nan moman sa a la, map mande w pou fè menm nan. Chwazi yon sijè, chwazi yon, yon bagay kèlkonk, kòmanse pwodui, pa janm pè pou fè moun enspire de ou menm. E pa janm wont tou pou enspire de lòt moun. Paske nou gen yon sistèm lakay nou, tanke Ayisyen, Christian Marc mwen ladan tou, Nou toujou gen difikilte ba moun kredi. Si w aprann yon bagay de tèl moun, w pa p ap janm ba l kredi. Laplipa, m pa di tout, laplipa Ayisyen. Mwen panse ke plen sijè, plen bagay ke w ka enspire lòt moun. Gen anpil moun k ap pran tan yo, k ap tande pòdkas ou pandan 5, 10 minit, 15, 20 minit. Gen moun ki gen inèdtan pòdkas menm tou. Mwen menm, bi pòdkas mwen se pral plis yon dyalòg. Se pral plis yon bagay ki pral Eksplike yo, fè yo, etap pa etap. Nan epizòd 1 sa a ki se wout siksè, mwen menm mwen kapab fon ti pale lejèman globalman de sa k pral gen pou vini. Pa egzanp, nan pòdkas ki pral gen vini yo, m gen pou m fè entèvyou avèk de moun E pa egzanp, m ap fè entèvyou avèk de moun ki rive deja, m ap fè avèk entèvyou avèk de moun ki nan wout, m ap fè entèvyou avèk de moun ki te rive ki fè l. Gen anpil moun tou ki fin rive nan yon sèten etap, yo pa ka jere siksè yo, yo tonbe atè. E m panse tout sa yo ap bon pou w aprann, pou w konprann vrèman reyalite w antanke jèn, antanke adilt, antanke nenpòt moun k ap tande pòdkas sa nan moman an la. Se kisa w vle avèk lavi w, kijan w vle defini lavi w, kijan w vle wè tèt ou demen, kijan w vle sosyete a wè w tou, kisa w itil sosyete a. Tout sa yo nèt se kesyon ou ka poze w, ou ka poze tèt ou tou. Kisa mwen menm nan nonb de tan m ap viv sou tè a, kisa m itil sosyete a? Kisa mwen benefisye de sosyete a m bay li an retou? Mwen panse pa sèlman fè kòb ou byen fè wè tou paske gen anpil moun ki fè wè ke yo fè kòb. Mwen menm, m pa fè wè, m prefere fè kòb. Lè m fè kòb la, m ka fè moun wè sa ki bon. Paske gen anpil moun, yeah, yo prefere gen like sou entènèt, yo prefere gen. Gen like ou byen toujou, non yo toujou nan tout bò sou entènèt men lè w tcheke bank account yo, yo pa menm ka gen yon 500 dola disponib sou li. Mwen mwen panse ke entènèt la gen tout atou posib yo. Nan espas dyaloge avè m, m ap la ou ka poze m kesyon sou tout sijè ke w ta renmen m devlope ki an rapò avèk sa mwen konnen. Si m pa konnen l, m ap pran yon ekspè, m ap dyaloge ansanm avè l ou kapab konprann li. Mwen panse ke alaveni mwen prale. fè podcast sa ni audio ni video yon fason pou kapab wè entèraksyon ant mwen menm, mwen menm avèk moun ke map dyaloge avèk li a. Dyaloge avèm se platfòm paw, pa bliye swiv nou tout kote, nou sou Google podcast, nou sou Apple podcast, nou sou Switcher podcast, nou sou tout platfòm nèt podcast yo. E pa bliye ou kapab vizite sit mwen an ki se blancjeff.com slash podcast pou ka tande tout dènye epizòd yo. Pa bliye subscribe, lè yon nouvo podcast soti. L ap disponib sou YouTube, sou tout kote nèt, yon fason pou m kapab enspire w tou de de lòt moun. Fò m di tou, fò m di yon bagay ki senp pou moun k ap tande la, si w poko enspire de yon lòt moun, kòmanse fè sa. Al tande moun ki rive, al tande pakou yo fè. Al tande yo, al gade yo, al aprann konnen yo. Paske gen erè ou kap fè, si ou pa tande moun sa yo, gen erè ou te ka prezan pou te fè, ou pap fè yo paske ou te tande istwa sa deja. Wap gentan konnen pou kòman ou ka devye l. Mwen se li enpòtan, e pou m fini avèk premye epizòd sa, e li enpòtan pou m di nou, kenbe rèd pa moli, aprann konn tèt ou, aprann konn sa ou vle, e aprann reyalis tou. Aprann konn anviwonman w pou w ka konn kòman pou w devlope ladan. Pa janm ale odela kòm si ke, odela de ponyèt ou. Si w ka afòd yon iPhone, yon iPhone 6, pa fè fòsing si l pa yon nesesite paske yè, si l pa pran twò anyen, w'a di w ap achte yon iPhone pou fè wè, wannabe, ou vle yon moun ke w pa ye. Aprann viv senp e viv dwat, viv byen pou w kapab reyalize yon bagay demen. Papa m se Blanchèf, yo rele m Chèf Blan tou. Ou ka swiv mwen sou Facebook, Twitter, Instagram sou menm non an BLANCJEFF e BLANCJEFF pwen kòm pou plis enfòmasyon. E nan pwochen epizòd yo, mwen pral pale nou de kijan ou ka kreye yon sit entènèt, kijan ou ka itilize rezo sosyo pou fè kòb, e konbyen kòb minimòm ou ka fikse tèt ou pou fè chak mwa, sa depan de odyans ou. M ap ede w! Map dyaloge avè w, pa neglije kontakte mwen nan Dialoge D-Y-A-L-O-G-E a commercial blanjeff pwen kòm e si w ta renmen patisipe nan emisyon an, si w ta renmen yon envite, si w ta renmen pataje istwa w, si w ta renmen dyaloge avè m. Mèsi e a la pwochèn. Ayy! Ret branche pou pwochen podcast la ki ap yon ti jan pi long, ki ap pral pale w plis.